Nou pral pale de la krent de Dye. Nou te vini vin nou faz pou nou di. Se kwa la krent de Dye? Nou wè krent Bondye se yon konpozisyon de fwa oubyen konpozan de fwa kretyèn e ki pèmèt ou adopte ou avèk atitid respè ke ou genyen pou Bondye oubyen soumisyon anvè Bondye. E mete sou konfyans e sajès. Ou dwe met konfyans nan sajès Bondye e nan pwisans nan amou li. Lè nou wè tout jan de bagay sa yo, ou pa ka di w ap sèvi Bondye. Li pale n de sajès, li di il fò ke nou saj, epi nou pa saj. E Bondye fè nou konprann ke e nan Som. Nan som 100, nan som 34, li di, lanj li yo, ou byen, lanj li yo, l ap toujou kanpe otou de yon moun ki gen krentif pou li. E l ap rachte l, sa vle di l ap retire l nan danje. Ou wè garanti lè yon moun gen krent pou Bondye? Ou wè garanti lè yon moun gen krent pou Bondye? Bondye li menm li prè pou l pèdi, li prè pou l pèdi tan l pou ou, li prè pou l mete tout li menm nan ou menm. Konprann? E sa k fè w wè mwen avèk ou nou dwe gen krentif pou Bondye. E pou nou gen krentif pou Bondye, nou konnen sa deja jan nou te di w la, pou n gen krentif pou Bondye, Li di nou pa dwe nan adiltè. Li di nou pa dwe nan fònikasyon. Lè n al gade, li di nou sa, nou menm nou pa dwe nan jan de bagay sa yo. Nou pral nan Galat 5, vèsè 17 vèsè 17 a 19, m kwè. Wi, li di. Sa men zèv lachè. Zèv lachè a, li di men sa ki pa bon. Nou pa dwe ap fè l. Lè sa, ou ap gen krentif pou Bondye si w pa fè l. Konprann? Li di konsa ou pa dwe anvye sò moun, ou pap dwe al nan adiltè. Ou pa dwe nan fònikasyon. Ou pa dwe nan fè eksè de tab oubyen kraze pwogram. Sa vle di nenpòt aktivite k ap fèt, ou menm ou la pou jwi sèlman. E w ap jwi ou pran depase tèt ou. E gen lòt ki pa jwenn. Bondye li menm, li pa vle sa. Konprann? Bondye pa vle jan de bagay sa yo. Eske nou konprann? Bondye vle nou gen lanmou. Nou kwè nan Galat 5, vèsè 20, nou kwè bè vèsè 20 a kontinye. Nou kwè l rive nan vèsè 21 oubyen vèsè 22. Li di li menm men fwi de lespri. Li di nou dwe gen lanmou, nou dwe renmen renmen nou dwe gen renmen li di tout sòt de bagay nou dwe gen lakay nou antake kretyen nou pa dwe touye moun el di si nou youn Si wè nou gen youn nan bagay sa yo ke l di nou dwe genyen an, lanmou, sajès, bon konprann, nou va, nou dwe, nou dwe viv nan limilite, nan imilite, tout sa yo, Bondye li menm, se sa yo vle lakay nou. Li di yo renmen pwochen ou, Li di nou dwe obeyisan. Si yon moun ou avèk Bondye, ou bè ou nan Bondye, ou gen konfyans nan Bondye, ou gen lakrent pou Bondye, e li di pa gen, ou pa dwe nan medizan, nan pale moun mal, ou pa dwe renmen tout pou ou. Si Bondye li menm li pa li. Mwen fè sa yo. Mwen ak ou. Nou pa dwe la, ladan yo. Eske n konprann? Eske n konprann? Deja nou salye chak grenn moun ki deja moute anba layv la. E nou salye yo. Nou dwe gen krentif pou Bondye. Nou pa dwe ap fè sa ki pa bon. Nou dwe ap mache dwat. Epi pou nou kapab wè la glwa de Dye. E nan l gade nan som 145, wè sa l fè li akonpli. Li di konsa moun ki gen krentif pou li yo, sa l fè, li tande kri yo. Non sèlman l tande kri yo, amèn, e Jean Marie se mwen. Bondye beniw e Bondye tan dekri moun ki gen ti fou li yo el sove yo eske nou konprann eske nou konprann el tande wi li tan dekri yo el bil sove yo sa vle di mwen avek ou jounen jodi a nou met pataje live la wi e ke nou pap dire paske nou konnen fanatik yo pa renmen anpil tan jodi a son ti kout Moman ap pase. Sa di yon moun ki gen ki gen bezwen ou byen ki gen krent pou Bondye. E pa la pè mwen di nou dwe gen pou Bondye, ou konprann? Ou dwe gen la krent pou Bondye. Si w pa gen la krent de Dye lakay ou, ou di w se kretyen, ou poko la, e kèlkeswa danje k ap rive w la, l ap rive w. Men nan gras Bondye, nan amou l, Li gen dwa epanye w pou l ban w leson moral. Nou pral pran de egzanp. Nou pral pran de egzanp. Wè yon moun ki gen krent pou Bondye, ou ka rive nan wout la ou tonbe, pandan ou tonbe a Bondye li menm li pral revele ou. An al pran egzanp de David. David rive nan yon moman li kòmanse ap mache sou move vwa, ap mache sou move wout. Pase nou konnen move vwa, ki sa l mennen w? Move wout la, sa l mennen w? Li mennen w a la pèdisyon. Li bon zye chanel, kelke swa kote ou pase, se ide mal la menm, menm jan apotre Paul di, chak fwa l panse ak byen an, se mal la k parèt anfas li. Men, mal la parèt anfas li, l pa di l fè mal la non. Men David li menm te al egzèse mal la. Lè li egzèse mal la, el miltipliye mal la. Nou pral pran egzanp ki jan. E nan menm David toujou, yon fè ki reyèl. David, premyèman li peche. Kounya la, li fin ale, li chache teknik. Depi ou wap viv dan Nan la dezobeyisans ou pap gen kretif pou Bondye. Nan pran menm Jonas. Paske wap pran David la nan sans lan jan te di a, David vin pa pè. Li vin pa gen krentif pou Bondye. Premyèman, kounye a la, sa l fè, li vin nèk lage kò l, li non sèlman l wè fò l pran madam Iri, li oblije gen yon fason pou l voye Iri nan lagè, e lòske l fin voye l nan lagè, li wè l peri dirèkteman, lè sa a la, li bay Peche a li menm li ye do gen teknik e li ye do tou gen sa yo rele eskize mwen wi li ye do gen anpil lòt bagay e lòske m sonje l m ap di nou lojik li ede n rantre nan lojik Paske lojik se yon eleman, depi wè l rantre yon kote, pi fasil, nou pap di l mete pwoblèm nan men pi fasil, paske David fin peche, li antre nan lojik la ak tèt li. A, l ap panse sa l dwe fè. Ebyen l ale li voye mesye a nan lagè, El vin ba li dirije. W ap wè, yon moun ki rive nan faz mechanste, oubyen nan faz kote ke l ap fè tèt li mechanste, oubyen l pa renmen tèt li, li pa renmen Bondye. Paske depi w pa renmen Bondye, w pa renmen tèt ou. Ebyen kounya la, sa l ap fè, l ap egzèse yon seri de mouvman, E sa n pral di w tou, e pa tout sa ki parèt anfas ou tou pou kouri aksepte l. W ap wè Iri pa t aksepte l, men pa lafòs, li te oblije. Depi w wè nèg la kòmanse dan la dezobeyisans e l poko gen konsyans, lè sa l ap kreye nenpòt malè. Lè sa nou vin pa gen krentif pou Bondye, Bondye li menm, li pap sove, li pap tande kri l. Men David se yon òm chwazi de Dye, w ap wè David se nan pak mouton l te ye, jiskaske oubyen m ta di nan raje, Se li k tap pran swen mouton pou fanmi l oubyen pou paran li, yo pat ba l valè. Men Dye li menm te fè chwa de li. Men pandan l tonbe a, l ap kreye de taktik, li kòmanse pèdi la krent de Dye, men Dye li menm nan amou l nan omnisyans, omnipòtans li, sa l fè l pa vle pèdi David nan fòm sa. Men konsekans lan David peye l kan, kan byen mèm. Sa vle di, E ou ka tonbe. David te tonbe. David te tonbe. Pandan l kòmanse pèdi lakrent de Dye. Men David pat fin pèdi lakrent de Dye. Paske o moman opòten, Dye revele l, e li pran konsyans, epi se konsa l ap kriye. Li te menm al kriye dan le som. 51, n ap wè l ap mande Bondye pou l gen pitye pou li, pou l efase peche sa a, doulè sa a ke l komèt la, ki doulè sa a ke l bay. Paske lòske ou menm ou sòti lwen de Dye, oubyen ou pa gen krentif pou Bondye, Lè sa a ou gen yon doulè amè paske zak ou pral komèt yo, li ka fè w pa ka manje, li ka fè w pa viv, li ka fè w ap viv an strès. Men, mezanmi, frè byeneme, ilfòke nou genyen lakrent de Dye avèk yon konsyans ki byen revele. E n apre ankò, e Anyanyas ansanm avèk Safira. Moun sa yo te pèdi la krent de Dye, yo pèdi l, yo pèdi l nèt, yo pèdi l, e yo pèdi l nèt. E an ki sa? An lojik toujou, e an mank, an ta di mank asirans, Non sèlman yo fin konpoze l, e pwofèt la oubyen sèvitè a l ale l di li di èske se pou kòb sa a vre nou te vann enterè a paske yo te gen yon don pou yo bay lakay Bondye. Men, lè yo vin vann Tè sa a, yo vin gen yon analiz, yo fè yon lojik. Paske se lojik k ap kraze kesyon relasyon nou avèk Bondye. Piske lapawòl de Dye pale, sa l di a nou pa obeyi l, nou pa gen krentif pou Bondye. Lapawòl de Dye di nou dwe renmen pwochen nou kòm menm jan nou renmen tèt nou. Nou di non, pa gen lojik sa, pa gen sesi. E n ap wè chak sa Jezi ap di, li di men sa lalwa te di e mwen menm men sa m di. Byen, Jezikri vini, li pa t vini, li pa t vini kòmsi pou l te retire, pou l te ranplase nan kesyon lalwa. Men okontrè, li vini ogmante, li vin mete plis toujou. Èske n konprann? Sa vle di si w te gen krentif pou Bondye, gen de bagay ou p ap komèt li. Gen de bagay ki di se reyèl, ou pa dwe al fè analiz oubyen rantre nan lojik jiskaske pou tonbe anba chatiman Bondye. Ebyen, David te antrave. Pandan David antrave, li pran konsyans. Men Anianyas ak Safira, yo antrave, yo pa pran konsyans. Paske si yo te pran konsyans, lòske pwofèt la li menm oubyen lòske sèvitè a, m pa son, m kwè ke se sèvitè Pyè, Apotre, ou kwè sa? Li poze yon kesyon, Èske se pou pri sa a nou te vann tè a? E n ap wè, yon kesyon te poze a David, Èske si yon moun, si yon bèje gen konbyen mouton, èske yon moun ki gen yon sèl grenn, èske bèje ki gen pil la ka ale, oubyen moun ki gen pil la ka ale l pran sèl ti grenn sa lòt moun nan genyen an? Ebyen, li te di, li menm li ta kraze, li ta brize, li ta devore. Anpil fwa lè nou pa gen krentif pou Bondye, nou prè pou nou kondane, nou prè pou pou nou brize, pou nou kraze. Men David li menm, E lòske pwofèt li fin di l ta kraze l, ta brize l, men l bliye li menm si l nan zak malonèt. Men lòske dyab pale avèk ou, trè souvan l pale parabòl. Poukisa l pale parabòl? Pou w ka vin gen konsyans. Men si w pa gen konsyans, ou p ap janm ka konprann Qu'est-ce que veut dire la ou bien ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que nou konprann? Eh bien, David te arive pran konsyans. Se la m di w, li te kòmanse tonbe dan la dezobeyisans, li te kòmanse pa t gen krentif pou Bondye. O moman opòtin ke konsyans li revele, sa rele li te tonbe, li chwazi leve. Men, tankou mwen, tankou Ananias ki ale li fin chwazi fin vann tè a, e non sèlman sa, li chwazi plede. W ap wè David, lè sèvitè a, lè pwofèt Natan fin pale avèk li, li di, Wi, mèt, ebyen se ou menm. David pa fè fòs avèk li, li pa fè otorite, li pa fè ankenn lòt bagay, David senpleman pran konsyans de etal, de lavil, de dezobeyisans ke l te fè lakay Bondye, li tande lavwa de Dye. E sa k fè mwen ak ou, nou dwe gen yon bon zòrèy, yon zòrèy espirityèl, e pa yon zòrèy chanèlite, e pa yon zòrèy chanèl, men se yon zòrèy espirityèl pou nou tande ki sa ki di o nivo de la pawòl de Dye, o nivo de la krent de Dye. Eske n konprann? Men si Ananyas ak Safira te pran konsyans lòske sèvitè a te di, Èske se pou. Pou sa? Paske anpil fwa, lòske n ap komèt erè, lòske nou pa gen krentif pou Bondye, lòske nou nan ladezobeyisans, nou rive ògeye, nou rive otonòm, nou rive avèk fòs ponyèt nou pou nou. pou nou kapab pwouve ke nou sen. Men, la pwisans de Dye, devan la prezans de Dye, devan la grandè de Dye, pa gen okenn moun ki ka kache. Se youn nan rezon n ap wè la fam ki te La femme samaritaine, m kwè nan Jean 4, e li di sa, kote ke Jezi li menm, li t ap prale, li t ap prale, li t ap pral achte viv oubyen li t ap pral fè komisyon ak mesye yo. Men l te rive bò pi Jakòb la, l pa t ka, li te chwazi ret la pou yon bi byen detèmine. Li te vin rive swa yon poz li tap pran men twouve gen yon rankont li te vle fè yon rankont yon rankont de rankont yon rankont kote ke moun pat panse ebyen menm dam nan pat panse ebyen pandan jezi fè rankont lan ak dam nan konprann dam nan Ap pale avèk Jezi, jan l ap pale, li panse li ka bay manti byenke l pa t konnen kiyès Bondye te ye. Li pa t konn kiyès Jezi te ye. Li pa konn si se Jezikri. Li pa t konn si se Sovè a. Li pa konn kiyès k ap pale avèk li a. Men nan ide pa l, li te panse se yon moun ke l te ka kapab tou jwenn. E youn nan rezon lè l di Jezi ke l pa genyen. E Jezi di, Menm sa a, kò w pase menm sèk deja, men grenn, men w gen youn nan men w ki pa pou ou. Èske n konprann? La a, Jezi etone dam nan. Dam nan pran frayè, dam nan pran tranble, dam nan pran rele, li poko janm jwenn yon moun ki di l tout sa l fè, men l jwenn yon nonm ki eksplike l tout sa l fè nan vi l. E moun sa l pa konnen l, e l pa t al eksplike moun sa a, e se premye fwa l wè moun sa a. Ebyen nou wè pa gen sekrè pou Bondye. Se sa k fè mwen menm avèk ou, nou pa dwe rete nan la dezobeyisans. Nou dwe gen krentif. Yon moun ki gen krentif pou Bondye, Bondye ap toujou kanpe bò kote ou. Bondye ap tande kri ou. Nan Som 145 lan, vèsè 19 la, l di sa, Depi w gen krentif pou li, l ap tande kri ou. L ap toujou la. Pou l sove w nan mitan danje yo. N ap wè toujou nan Som 34, nan Som 34, m kwè vèsè 7, li di konsa, anj li yo, li toujou ba yo lòd pou akonpanye, oubyen pou l kanpe otou de yon moun ki gen krentif pou li. E l ap toujou rachte l oubyen epanye li oubyen sove l lè l pral rive nan danje oubyen pandan l nan danje. Poukisa mwen menm ak ou nou pa chwazi rete dan la krent de Dye? Poukisa nou kite dezi lachè ap mennen n? Poukisa n kite kesyon ekonomik ap kraze nou? Poukisa nou bay anpil valè avèk sa ki pa vo anyen? Paske tout sa ki sou tè a, nou bezwen yo sètènman, men tout se pase y ap pase. Nou pa wè tout moun ki mouri, yo pa la anyen, men poukisa nanm ou, ou pa eseye fè yon panse pou li, poukisa nanm ou, ou pa eseye panse pou li, pou kapab sove lavi ou. Ou pa konn wè wap soufri, ou gen dè zane, dè jou wap soufri, swa yon nesesite de lajan, ou byen ou gen yon pàn, ou gen yon pwoblèm ke w pa ka, ou pa ka rezoud. Men o moman opòten, ou pote yon neglijans, Epi wè aprè neglijans lan, ou vin jwenn sa w te gen bezwen an. Sa vle di ou gentan fè yon kout tèt yon lòt kote, w al gade sa w ta dwe fè, epi se la a delivrans lan, lè w tande l pita, se delivre ou pral delivre. Paske le pèp Dizrayèl te rive nan yon peryòd, pa t gen espwa pou yo. Paske lame yo, lame Farawon ap parèt, e yo de anfas Lanmè Wouj. Hein pa gen yon pa gen opsyon pa gen opsyon e sa pou nou wè yon moun ki gen la krent de Dye menm ke le pèp de Izrayèl te rive dan la dezobeyisans men te gen yon grenn sèvitè men eske mat aprè midi sa eske mwen ak ou nou pa ta chwazi tèt nou pou yon bon sèvitè nan tout yon staf ki yon kote ki nan la dezobeyisans ebyen Moyiz Moyiz te gen baton. Men m pa konn sa k reprezante baton Moyiz sa te gen nan men l lan pou ou. Baton sa te reprezante zam, li te reprezante defans, li te reprezante delivrans, li te reprezante libète. Men m pa konn sa ki nan men w aprèmidi sa a ki reprezante yon zam, yon libète, yon delivrans, yon defans, yon deblokaj. Eske se lakrent? Eske se sèvi byen pou sèvi Bondye? Eske se pa gade, pa gade sou sa moun posede, anvye sò moun? Se sa nan Galat 5, 17 la a kontinye, li di, nou pa dwe ap anvye sò moun. Frè w la ak sè w la posede, ou pa konn kouman l fè posede, ou menm ou pa ka ap panse, ou pa ka ap mimire, ou pa ka bay tèt ou pwoblèm. Se bat pou rete dan la krent de Dye. Menm jan an Bondye li menm li te beni Jozèf. Hay gen de moman ou ap travèse de kriz, de moman difisil, men Bondye gen yon plan, l gen yon tras. Sa k di nan difikilte ou ap travèse a, se pa tras delivrans ou l ye? Poukisa ou ap bay tèt ou pwoblèm? Poukisa mwen ak ou nap bay tèt pwoblèm paske nou wè pwoblèm nan di, paske nou wè soufrans lan amè, paske nou wè soufrans lan atwos? Poukisa? Ebyen mwen menm avèk ou jodi a, si nou pa t gen krentif pou Bondye, atravè de som sa a, som 34, nou wè ke ki ba nou yon gran enpòtans. Wè, depi ou gen krentif pou Bondye, depi ou rete dan la krent de Dye, ou pa nan vòl, ou pa nan vis, ou pa nan adiltè, ou pa nan fònikasyon, ou pa nan pale moun mal, ou pa nan bay manti, Bondye li menm l ap kenbe ou an dinite e l ap kanpe otou de ou menm, kèlkeswa danje k pral rive sou chemen w, kèlkeswa pwoblèm, kèlkeswa difikilte lavi, Bondye ap kanpe otou de ou pou l fè w pase. Alelouya amèn. Mwen ak ou nou bezwen gen lakrent de Dye pou nou kapab avanse. Nou wè Ananyas ak Safira pa t gen lakrent. Yo te menm arive planifye. Eske n konprann? Mwen ak ou nou bezwen rete la dan la krent de Dye. Nou pa dwe anvye sò moun, nou dwe viv nan lanmou. Nou dwe renmen pwochen nou kòm nou renmen tèt nou. Nou dwe viv dan la sajès, dan lobeyisans. Gen de moman k rive nan vi w, gen de bagay ki te ka vrèman fatige w, gen de bagay ou te, paske la pawòl de Dye pale, li di nou konsa, A cette époque, bagay la te enpo e dan pou dan, men li menm Jezikri, li di kounya la, li di, si yon moun ba w yon kalòt nan bò sa, vire lòt bò a pou l ba w yon lòt. Sa vle di, se lobeyisans. Si pandan l di sa, li pa di kòm si yon moun tou ba l ba w yon kalòt pou al ba li l, men sa ka rive l tou li ba w yon kalòt nan bò sa, Pou ou menm pou pa, pou pa ba, lè ou vire lòt bò a ou bal bò kalòt la, ki sa l vle di? Ou vin mete w nan yon faz kapon. Pandan, li ba w kalòt nan lòt bò sa, ebyen, mèsi, ou vire. Oubyen ou pa di l anyen, yon nèg vire. La a, e lòt bò a ou ba li, pou l ba w sa bò a. E pa di w di l, bon, men lòt bò a, ban m yon lòt. Non. E pa konsa, gen moun ki mal konprann bagay la. Ebyen, se toujou evite. Depi w evite, ou p ap tonbe nan difikilte, lè sa a, ou se yon anfan obeyisan lakay Bondye. Ou rive la a, ou menm ki se yon mesye marye,

rive fè sa l te fè lè mesye yo te pran l oubyen nan sans fanm samaritèn nan. Sa vle di ou ta rive la, ou wè moun nan rive nan baz moun sa yo, l ap bay wè se nou senk ki la, e ou wè gen twa kale, ou menm ou pa dwe swiv twa a. Lòt grenn nan ki ret avè w la, pran lu fòs, pran jenou n pou nou fè travay Bondye a. Enfliyans pa ka fè w pèdi la krent de Dye. David te pèdi, David te vle pèdi l paske l te kòmanse pèdi la krent de Dye. Men ou menm, ou ka rive w kòmanse pèdi l. Men pandan w pral kòmanse bèdil la, èske w ap gen menm kouraj? Èske w se yon chwazi de Dye? Oubyen èske se Dye? Èske w se yon chwazi de Dye oubyen Dye se yon chwazi de ou menm? M ta ka di l konsa. Èske se ou ki te al jwenn Bondye? Paske gen de pre, gen de moman nou nou vin jwenn Bondye, se yon eprèv ki koz nan jwenn Bondye. Men w ap wè David se yon chwazi de Dye. W ap wè Zache li menm se li ki t ap chache Bondye. Fam an pèt te san l tap chache Bondye. Fam samaritèn nan, Jezi te chèche l. Sa vle di, lè se Bondye k chwazi w, lè sa gen pil travay, gon pil responsablite, Bondye ap pran de ou. Men lòske se ou ki chwazi Bondye, ou gon pil responsablite ou menm anvè Dye. Ou gen pil efò pou fè. Mèzami Ebyen nou pa pwolonje paske anpil moun pa renmen live la lèl anpil e deja m di nou rete dan la krent de Dye e ke Bondye beni n.